Yeah pèp ayisyen gen de bagay kap pase nan peyi a la ki fè apèl ak konsyans sitwayen m ki fè ke mwen oblije pale avèk nou sou sa kap pase yo pou m ede nou konprann kisa ke mwen menm mwen kapab fè nan sa kap pase yo. Sitiyasyon yo konplike pou nou an Ayiti, dezas natirèl yo okazyone opòtinite pou bay yon seri de lòt peyi chans pou yo rive sou nou. Kòm gen anpil travay ki te dwe fèt ki pa t janm fèt piske yo toujou telegide de ti souflantchou, ti sousou mete sou pouvwa, yo òganize yon seri de medya nan peyi a pou destabilize peyi a toutan ki lakoz ke nou met peyi a jenou ba yo jounen jodi a yo kanpe sou do nou pèp ayisyen mwen vle klè sou sa kap pase yo m pap kite yo pase san m pa plase mo pa m antan ke prezidan repiblik peyi m Mwen pat janm gon konvèzasyon ak okenn prezidan etranje pou yo te voye sòlda al sou teritwa peyi m al bay sekirite oubyen al fè kèlkeswa sa yo bezwen fè a. Sa m vle nou konprann nan sa, se ke maten an mwen tande genyen yon bato militè ki soti an Ewòp ki antre sou teritwa ayisyen an e mwen menm son enfòmasyon ke m poko verifye piske mwen pa gen okenn prezidan okenn peyi ke m te kontakte pou ki te vin bay Ayiti okenn èd pou yo antre nan peyi a bato de gè ak zam etc m pa kontakte ankenn prezidan pou fè sa pèp ayisyen so sa vle di ke yon peyi etranje pa kapab debake sou teritwa peyi m ak pil nèg a zam ou di ke w vin banm èd si m pa mande w sa sa vle di m pat mande okenn peyi èd pou militè vin ap mache sou tè kote jan jak desalin te batay ak blan. Pou l te ban nou libète a, e di ke m poko okouran de ki prevyen ke militè sa yo rive sou teritwa a, piske nou pa t envite yo. Sa vle di ke peyi a gen de pwoblèm majè. Nou son peyi kote ke nou pa dirije pandan on bann tan, sa lakòz ke gon pakèt bagay ki te dwe fèt ki pa fèt, sa lakòz ke popilasyon nou an ki vilnerab, ak ap mande tout kalite èd. Si pou m ta genyen yon militè etranje oubyen yon gwoup militè etranje k ap vin bay Ayiti yon èd militè, pèp ayisyen, si pou m genyen yon peyi etranje k ap voye lame l oubyen yon ploton oubyen yon konpayi nan lame l pou vin bay Ayiti on èd, eben militè pou militè, èd la pral jwenn lame dAyiti, pèp Ayisyen. Pèp Ayisyen louvri zòrèy ou pou w tande. So jounen jodi a mwen menm mwen vivan, m pap kite nenpòt bagay fèt nenpòt kijan, epi pou listwa pral jije m mal kòm moun ki te kanpe, ki te gade tout dezòd tap fèt san m pat di anyen. Sa vle di ke si genyen on èd militè ka pral vin bay pèp ayisyen oubyen peyi dayiti ebyen èd la li pral jwenn minis defans lan pou ke li menm li deside kijan ke lap pran èd sa kisa lap fè avèk li militè pou militè si gon èd militè kap bay peyi dayiti ebyen fòk gon kowòdinasyon ki fèt ak minis defans peyi a pou ke son asistans teknik. Kal jwenn lame dayiti si se militè si se yon travay militè kap fèt pou ke gon seri de aktivite ki antre nan enfrastrikti peyi a nou konnen nou gon lame ki an konstriksyon nou konnen se nòmal ke lame a bezwen èd tout kalite èd teknik ou materyèl ou kèlkeswa èd ke militè ta vle pote pou peyi dayiti ebyen se minis defans lan li menm k ap genyen pou l antre an kontak avèk militè sa yo, avèk ofisye lame sa yo pou di ok men ki plan ke l genyen pou peyi a, men ki sa l bezwen fè, so si gon èd ki disponib ki kote ke l pral itilize l li menm. E se li menm tou kòm chèf lame a k ap gen pou l fè plan sekirite pou moun sa yo, pou konn kijan y ap fonksyone nan peyi a, ki sekirite ke n ap ba yo. Paske sa ke nou pa konprann, nou gen dwa kite nenpòt bagay pase nenpòt kòman epi bagay yo vin gen de konsekans ki grav, pèp ayisyen. An n pran egzanp, an n fè yon senaryo konsa, ke Lafrans ta voye yon bato de gè vin nan peyi a avèk militè, pou ofri èd ki pi nesesè nan moman, bagay ke yo konnen ke ki endispansab pou popilasyon an, tankou yo gen dwa di w yo pral bay dlo pa egzanp, oubyen yo pral bay kouran pa egzanp, men se militè, se moun a zam ki pou bay kouran, se moun a zam ki pou bay dlo a. Nou konprann byen wi pèp ayisyen. Gen tout kalite teknisyen an Frans ki ka fè tout bagay. Sa vle di ke si la Frans vle mete dlo nan yon komin oubyen nan yon depatman an Ayiti, Moun kap met dlo yo pa oblije gen zam yo pa oblije militè so si kounye a nou ta di ke nou just fèmen zye nou nou kite piske se èd nou kite yo antre on pil moun antre a fizi yo nan do yo yap moute desann nan peyi a di yo pral rezoud on pwoblèm nan kesyon enfrastrikti peyi a ya pral mete dlo imajine w ke nan moun sa yo kap mete dlo a youn ladan yo ta vòlè pa egzanp on moun gen dwa militè men moun nan vòlè Son vòlè liye depil jwenn yon bagay lap vòlèl so imajinew ke youn nan moun sa yo ta vòlèl kase kay yon moun yon egzanp ki senp map pran avan mka pran nenpòt ki lòt egzanp imajine youn ta fon erè li vòlè yon bagay li vòlè yon kabrit oubyen li vòlè yon bèf oubyen li fon li fon zak kijan nou pral fè jijel kijan nou pral fè mennenl tribinal eske peyi a siyen yon akò pou ke nou genyen de moun ki deplase vin nan peyi a pou fonksyone anba ki lwa. Kisa nap ka fè? Imajine w ke youn nan sòlda sa yo ta bre kleren l sou ou byen li ta fè yon bagay ke yon moun pa renmen, yon moun ta pete yon batay avè l, yon moun pete yon goumen avè l. Nan ki tribinal nou pral jije l? Kisa, si yon moun voye yon wòch li kase tèt youn, kisa k pral pase? Li pral rale zam li lap tire moun nan? Lè l tire moun nan sa k pral pase? Sa vle di peyi a pral antre an gè? So sa vle di ke, etan done ke mwen menm mwen son moun ki wè pi lwen ke tout sa je lòt moun wè, so mwen wè trè lwen nan dosye ke militè ap debake nan peyi a zam sou pretèks ke yo pral ede. Pèp Ayisyen, gen tout kalite moun ki ka ede nan kèlkeswa domèn nou bezwen an, san moun nan pa antre ak yon fizi koke nan do l. Sa vle di ke. Kesyon militè fransè debake sou teritwa Ayiti sou pretèks ke yo vin ede paske nou bezwen dlo, nou pa konn kijan yo bay moun dlo a, mwen menm map di l se yon bagay ki pa sonnen byen e m pat gen ankenn konvèzasyon ak ankenn moun pou te voye ankenn militè vin fè anyen nan peyi a, sa vle di ke map mande militè fransè yo kalme yo, mwen la kounye a. Lè te gen lòt ti prezidan sou flan tchouk te konn ap mande yo èd yo te ka vini nenpòt kòman men kounye a se mwen kap dirije peyi a bagay yo pap fèt konsa ankò e si map bezwen èd nan men fransè li pap janm èd militè se kanmenm se sivil poul ye piske lè zansèt mwen yo tap batay pou libète a yo te repete yon seri de mo ki fè valè peyi a ki fè valè istwa pèp la, m pap ka mache sou sa. M pap ka souye sa. Sa vle di ke mwen pa aksepte èd nan men okenn gwoup militè fransè k ap vin mache sou teritwa a ak zam nan do yo an konprenan ke yo vin ede pèp, pèp ayisyen. Sa vle di ke wi peyi a bezwen èd, wi nou bezwen de moun ki pou antre nan inivèsite nou pou fòme jèn nou yo. Nou pa bezwen de moun ki pou ap mete bagay nan bwat katon, mete ti bwot boutèy dlwil, bagay manje nan bwat katon pou vin anvayi peyi a, boutèy plastik. Se pa sa nou bezwen. Nou bezwen de teknisyen ki vin nan peyi a pou montre jèn nou yo ki jan yo fè dlo. Ki jan yo fè dlo, pèp ayisyen? Nou bezwen konn a ki sa dlo fèt. Paske lè w wè lapli ap tonbe sot anlè a, sa vle di ke gon sistèm ki koz dlo a fèt. Sa vle di ke nou bezwen jèn nou yo antre lekòl pou yo konn ki jan dlo fèt. Kijan dlo transfòme, kijan yo ka ponpe yon dlo sale yo fèl tounen dlo pou moun bwè, kijan yo ka fè yon dlo sal vin dlo pwòp, dlo potab. So se èd teknik sa yo nou ap mande, se aparèy ki kab transfòme dlo sa yo ke nap mande kòm èd. Men se pa moun ki pou ap mete pakèt bwat bidon plastik voye nan peyi a pou vin anvayi peyi a bidon plastik. Aprè 2 3 zan tout plastik sa yo pral tonbe anba tè a, piske nou pa gon sistèm ki pou jere yo, sa pral lakoz plis pwoblèm. Pou agrikilti a, sa pral lakoz plis pwoblèm pou lanmè nou an nan Karayib la. Sa vle di ke akoz de Ayiti ki toujou ap mande èd, nou lakoz ke lòt peyi yo nan Karayib la pa ka viv avèk bidon plastik k ap vik vide al jwenn yo nan lanmè a. Sa vle di ke se de bagay pou n reflechi sou yo. So sa vle di ke peyi a bezwen de èd ankadreman teknik. Nou bezwen ke nou gen de moun konpetan ki antre nan lekòl nou yo pou fòme jèn yo. Piske nou konnen chak fwa nou fè fòmasyon aleksteryè, Nou bay bous detid pou moun yal pran fòmasyon eben yo kite peyi a yal ak konesans yo a so nou bezwen on vas de pwogram ki pou ansenye ayisyen an tout kalite metye teknik e pèmèt ke nou gen kapasite poun kontribye nan devlopman espas nap viv la nou panse ke ayiti merite sa piske travay ke nou te fè nan tan pase lè nou te gen kouraj nou te gen fòs nou te djanm nou te kanpe fanm ak gason An nou an en sèl lòm, nou met tèt nou ansanm, nou batay kont lesklavaj, nou trase tout kalite egzanp ke mond sa a te bezwen pou fè n konprann ke koulè po nou pa fè nou pi piti, pa fè nou enferyè a lòt moun. Ebyen egzanp sa yo nou te trase ki kab pèmèt ke jodi a blan ak nwa ka viv an pè. Ebyen li merite ke yo gon w retonbe sou Ayiti kote ke moun ki gen konesans nan tèt yo, ko w blan ko w nwa, ebyen ou bay Ayiti on ti pati nan konesans ou. Piske se pwoblèm sa a nou gen la, pèp la pa konn kijan pou yo konstwi kay, nou gon pakèt travay ke nou fè anachik, nou pa ka fon bon wout, nou gon pakèt pwoblèm ke nou bezwen solisyon pou yo, so nou bezwen de teknisyen ki pou pran responsablite pou fè de bagay ki byen fèt nan peyi a. Gon lòt bagay ke map di nou anvan m kite video sa, anpil de fwa ou konn derape ak yon enèji pou rezoud yon pwoblèm. Ou wè yon moun mache sou ou li di w konsa, mwen vin ede w. Men èd sa moun nan vini an, se pou l vin pase ti bè sou ou, pase ti sik bò bouch ou, pase siwo sou ou pou l fè w dodo. So sa vle di ke gen de sitiyasyon konsa kap devlope nan moman. Paske mwen menm mwen se youn nan prezidan repiblik peyi m ki devlope yon enèji ki kapab motive Ayisyen pou Ayisyen soti kote l ye a. So sa vle di ke a vitès ke m ap derape a, sa fè pè. So sa vle di ke anpil moun ka deside yo di yo pral la, yo pral ede yon fason pou yo demotive Ayisyen an, pou yo fè ke travay mwen an pa kapab bay rezilta ke m vle l bay la. So sa vle di ke. Mwen menm mwen detèmine, mwen sèmante 77 fwa 7 fwa, jenerasyon sa a k ap viv la ap kite yon lòt peyi pou jenerasyon k ap vini yo. Sa vle di ke nan chita ap mache mande èd, kite moun ap bwote ti boutèy dlo pou vin plen peyi a bidon plastik, sa ka fè w ap dòmi ke w pa souke kò w pou retire tèt ou kote w ye a. Sou ke mwen menm mwen di w ke èd imanitè pa devlope pèp, So ou gen pou konstwi tèt ou e pou konstwi tèt ou fòk ou tande e fòk ou tande fòk ou aji fòk ou aprann fòk ou fòme tèt ou pou pran responsablite w pou ke pitit pitit ou pa vin viv nan peyi sa ke ou menm wap viv jounen jodi a la lòt bagay ke map touche anvan m ale se ke sistèm edikasyon nou gen an plas la se ewopeyen yo ki te mennen nan peyi a ki fè nou gon ayiti ki konplekse. Kote ke lè nèg la konn li, li just ap mache li diskou tout kote li pa janm travay la. Se sistèm sa a ki enpoze peyi a avanse a. So sa vle di ke nou pap ka retire peyi a kote l ye a si n pa gen yon lòt enèji, yon lòt motivasyon ki pran nou, ki transfòme nou, ki fè n anvi transfòme tout bagay, ki fè n anvi pase sou tèt tout lòt pèp. Mwen menm se sa map fè. So sa vle di ke pa kite ankenn moun vin fè n ap dòmi, pa kite ankenn moun vin pase ti siwo sou nou pou fè nou dous. Fòk nou retire peyi Dayiti kote li la piske san zansèt yo pap koule pou granmesi. Jan m toujou di nou sa pèp ayisyen, n ap link tèt nou ansanm pou n transfòme tèt nou pou n fè tèt nou vin pi gran jan zansèt yo t ap reve l lè yo te batay pou ban nou libète a. Non pa m se Figaro Gaston, m toujou fè efò m pataje de twa mo avèk ou. Mwen la m ap travay pou m kreye yon lòt Ayiti ki pa egziste jounen jodi a men se mwen k pou fè l. Mwen gen responsabilite pou m leve tout defi popilasyon ayisyèn nan ap travèse nan moman an. So mwen m pran responsabilite pa m nan. Ou menm pran responsabilite pa w pataje videyo sa a pou plis ayisyen parèy ou yo ka tande. M pa tolere onkenn èd militè ak zam nan teritwa peyi Dayiti, kèlkeswa nasyon an. Peyi a gon pwoblèm de defisit teknik. Nou bezwen teknisyen pou antre nan inivèsite nou yo pou fòme jèn yo pou yo vin konpetan nan de metye teknik e nou gen de pwogram ke nou pral met an plas pou ke Ayisyen konnen yon Ayisyen se yon modèl, yon Ayisyen gen yon responsabilite pou ke ou pa pase yon jounen san w pa travay kèlkeswa kantite kòb ou genyen. Kèlkeswa ou te miltimilyonè, depi ou pase yon jounen. ou pa bay menm 4 èd tan travay nan jounen an, wap gen pwoblèm a leta. So se de sistèm konsa nou pral met an plas pou ke nou motive ayisyen an, pou ke n fè ayisyen an travay pou l transfòme tèt li pou l vin yon lòt pèp. So jan m toujou di w non pa m se Figaro Gaston, m fè efò m pataje de twa mo avèk ou, pataje l sou paj pa w pou ede ayisyen parèy ou yo tande. Ke nap refè tèt nou, nap vin yon lòt pèp, nap viv yon lòt jan, nap devlope espas nap viv la. Se pa blan k pral pote èd pou sa fèt, e kounya nou di si nou bezwen èd, se ankadreman teknik ke èd la ye, se pa ti bwat katon, se pa bagay pou manje, se pa bidon dlo ke nou bezwen. Janm toujou di nou, map tounen pale avèk nou lèm gon lòt chans, so pran responsablite paw pataje videyo sa.